Se pou nou pote yon demanti fòmèl ak jounal an liy Gazette Haïti ke frè nou, zanmi nou, Assad Volcy ap dirije. E n ap tou pwofite pou nou di Assad Volcy ke sa l bezwen fè a li p ap kapab. E n ap tou raple bon jan relasyon ke li te genyen Ak fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout. Assad, Èske w ka di pou peyi a, ki relasyon ou te genyen ak Henri, ki te sòlda Evens Ti Kouto, Bwalyann, nan Site Solèy, ki te kondane, A pèpetite pou kidnaping ke ansyen prezidan René Préval ta pral fè gras. Eske se pa Henri sa ki te bwa dwat ou? Eske se pa Henri ki tap mache fè kontak ak tout baz pou ou? Eske se pa ou? ki fè touye Henri nan rue Nicolas paske w te ba li yon kòb e li te ble w kòb la Assad Volcy ann manyen dosye kidnapping ou an kòm mwen wè w gen foli jounalis ou sonje ou te responsab biwo kominikasyon palè nasyonal sou prezidan René Préval bon zanmi w lè sa. Yo te rele w ti chou. Ou te gen twa machin nan bakòp ou. Mario Andresol te direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti alepòk. Lapolis te lanse yon alèt pou kidnaping nan Dèlma 83. Lè lapolis rive. Moun ki te enplike nan kidnaping nan se te ou. Claudy Gassant, bon zanmi w ki te komisè gouvènman alepòk, kouri vini pwoteje w pou yo pa t arete w. Dosye sa a pa janm eklèsi. Ka kidnaping sa a Ekri yon atik sou li pito, paske peyi a ta renmen konnen sa k te pase. E m ap jis raple pou pèp ayisyen an, se dosye sa ki te mete Claudy Gassant anfas Mario Andresol. Si. Ou ta bliye sa map di w yo la Assad Volcy, sonje gen yon patron medya nan Petyonvil la aktyèlman ki te yon direktè dopinyon e ki toujou direktè dopinyon. Dosye w la te fè gwo bri nan emisyon li an a dezè de laprèmidi e patron medya sa, ki se direktè Dopinion an, se bon zanmi Mario Andresol. Asad Volcy, fè kò ou jan ou ap fè l la tande, pran pòz jounalis ou, chak premye minis ki moute fè kòb ak Gazette Haïti. Se mare yo poko mare w pou a eksplike kijan Diego Charles, jounalis Radyo Vizyon 2000, ki te redaktè an chèf Gazette Haïti te asasine nan masak ki te fèt nan Dèlma 32. Assad Volcy, zanmi nou, frè nou, mwen rele w konsa paske ou se youn nan moun ki vann plis zam ak bal. Assad Volcy, èske w pa p vann baz krache dife de Galil pnh ak yon Galil zo reken? Asad Volcy, Èske w pa t donn mwen menm Babekyou, Gérard Herkens, mwen site sa yo sèlman pou jounalis ki vle verifye sa m sot di la yo al chache konnen ki moun ki Sandra Polémon, madanm Asad Volcy, li te kandida pou depite. Kòniyon Granbwa, lapolis te arete l pandan eleksyon an, li t ap bay ti jenn gason zam. Li te pase ant 3 ak 6 jou nan prizon. Jodi a, mwen chwazi denonse nou paske nou fè moun serye pè rantre nan politik. Moman an rive pou se moun ki serye, onèt, kredib ki fè politik nan peyi Dayiti. Moman an rive pou se jenn fanm, jenn gason ak dyaspora yo ki pran desten peyi a an men. Pou se pa vakabon tankou w, vakabon tankou Andre Michel, vakabon tankou Don Kato, vakabon tankou Youri Latortue, vakabon tankou Nenel Cassy, vakabon tankou Reginald Boulos ak tout vòlè phtk ki fè politik nan peyi a. Men pito se moun ki onèt e kredib ki pran desten peyi sa an men. E nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, nou ap tou pwofite salye ou di mwens e liberasyon pastè Michel Ferre ke yo libere. E nou ap mande pou popilasyon an, pou jounalis yo pou nou pran nòt ke Pierre Esperance te di se Ti Junior nan Lasalin ki t al pran Pastè Michel Ferre. Jodi a, Dye swa loure, Pastè a li libere, se pou dcpj pran responsablite l an men, se pou Pastè a di egzakteman ki kote l te ye. Eske se nan Lasalin? Eske se anba Dèlma? Eske se nan site solèy jodi a pastè a pa mouri pastè a pral gen chans e ke pou li reponn avèk kesyon dcpj avèk kesyon lajistis paske pati politik rnddh te di konsa ke se ti jinyò nan lasalin nan yon nissan patròl e ke ki te moute ki tal chache e pastè a e jan nou toujou dil e nap toujou pran angajman nou fas avèk popilasyon sa. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, nou di l e nou repete l, e nou di moun pa voye moute, mache avèk bon jan prèv. Yon moun ki pwouve nan katye Jenèf yo gon moun yo te kidnape e ke yo di se nan zòn Jenèf lan l ye, m ap remèt tout zam mwen genyen e m p ap janm pale nan non Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. E ankò yon fwa, nou remèsye jounalis yo nan moman difisil sa ki riske e ke byen ke se travay nou e ke pou nou vin nan konferans sa. E n ap di pou moun yo, pou pèp ayisyen an jeneral, nou konnen ke bloke nou bloke a sa gen anpil konsekans e ke sou aktivite nou, men rien de grand ne se réalise sans passion. Si nou bezwen. Yon lòt Ayiti. Si nou bezwen yon Ayiti kote se pa 5 pou san moun ki kontwole 85 pou san richès peyi a. Si nou bezwen yon Ayiti kote ke se pa yon ti gwoup vagabon pandan 25 an, pandan 30 an ki ap fè politik anndan peyi an, m panse ke moman an rive. E ke pou nou menm, jenn fanm avèk jenn gason, nou pran desten peyi sa an men. Paske nan kafou peyi sa ye jodi a la, mwen panse ke nou pa ka ale pi ba ankò. Se poutèt sa n ap mande pou tout moun soufri pou nou, pran yon ti pasyans, paske delivrans lan prèske rive. Fòk Ariel Henry demisyone e pou l al reponn kesyon lajistis konsènan asasina Prezidan Jovenel Moïse. E fòk minis jistis ki an menm tan se minis enteryè a demisyone pou lal reponn kesyon lajistis paske li enplike nan kidnaping. E si gen kesyon nou pare nap reponn kesyon politik nan moman an. Paske nou toujou di l jan sistèm sa santi la, jan sistèm sa kowonpi la e on nèg kal foure tèt ou paske nou konnen se 5 pousan moun ki kontwole 85 pousan richès peyi a se yo k met prezidan, se yo k met senatè. Se yo k met depite, yo k met majistra, e yo k met minis, e yo k met direktè jeneral. E nan moman an sa pa nan tèt nou, batay pa nou an se pa batay pou nou kandida, e batay pa nou an se yon batay pou nou wè moun nan katye popilè yo gen bon jan dlo potab, moun nan katye popilè yo e ke pou gen pou yo gen bon jan kay pou yo rete, moun nan katye popilè yo e ke pou yo gen aksè pou pitit yo al lekòl. pou n gen bonjan sant sante, bonjan lekòl pwofesyonèl ak bonjan inivèsite pou nou met peyi a sou ray devlopman jan nou bezwen yo. Ki sa Assad Volcy di de nou ki fè nou vin demanti l jodi a? E Assad Volcy gen yon jounal an liy ki rele Gazette Haïti kote ke Assad Volcy fè kwè ke e Mikanò ki se yon jenèf nan waf Jeremi nou te mande e leta ayisyen 50 milyon de goud pou n kite kamyon gaz sòti. Revandikasyon nou an li klè, li pur e li senp. Revandikasyon nou se demisyon Ariel Henry e nou pa mande demisyon Ariel Henry paske nou gen yon pwoblèm pèsonèl ak Ariel Henry. Nou pa gen okenn pwoblèm ak Ariel Henry. Nou mande demisyon Ariel Henry paske non Ariel Henry site nan asasina prezidan Jovenel Moïse. De se fè, si nou di n ap konstwi yon nouvèl sosyete, yon sosyete ki konstwi sou lajistis, menm jan l ekri nan Liv sent lan, Lajistis elèv yn nasyon. Jodi a peyi a ap desann nan tou jan l prale a se paske jistis lan alagraba. Moun pou yo arete yo pa arete yo, moun pou ki gen avi de rechèch dèyè yo pa gen avi de rechèch, nou wè se pèsekisyon politik k ap fèt kont fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. E jodi a n chwazi reponn a sa dvòlsi paske politik ti zanmi. Politik ipokrizi ki gen jodi a la e ke fòk nou denonse yo. Paske yo fè jenn fanm, jenn gason tankou nou menm ki la, ki gen yon pakèt potansyalite. Yo fè yon pakèt jenn fanm, jenn gason tankou nou menm ki la, nou gen yon pakèt bagay nou te ka itil peyi a. Vagabon sa yo pran politik peyi a an men e ke vagabon politik sa yo e. jan nou toujou rele yo a, bouzen politik sa yo, yo kenbe politik la an men e ke pou yo fè machandaj sou tout gouvènman ki moute, mete tèt yo avèk boujwa santi, boujwa kowonpi, siwolibanè sa yo ki asasinen Prezidan Jovenel Moïse. Nèg sa yo pran peyi an an otaj e ke jodi a n reponn a sa l vòl si pou n di l ke nou menm nan fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye, manyon n manyen tout, nou se moun ki gen konviksyon e karaktè. Nou pa menm jan avèk Assad Volcy ki gon pikò Jovenel Moïse nan menl epi ki tap pale Jovenel Moïse mal. Nou menm nou di n pat janm konn pale a Jovenel Moïse e jodia nap mande jistis pou Jovenel Moïse paske nap defann yon kesyon prensip menm lè Jovenel Moïse pat bon menm lè nou te gen pwoblèm nou avèl men nou patap janm antre nan konplo a ti kolonbyen ti vagabon pou asasine premye sitwayen peyi a se poutèt sa jodia e Genève te reyini depi yè nou te mande pou nou te reponn Assad Volcy.